Bonswa Bon joune ak tout zanmi nou yo ki deja branche nan lè andrevou a e nou di w mèsi tou a tout ou menm ki toujou prè Pou tande e pataje e fè komantè paw epi abòne tou sou YouTube e wap jwenn pi bèl tèks e pi bèl deba tou nou fè deja sou YouTube la yo la abòne chanèl la epi bay komantè paw. Move ou bon, nou asepte tout nèt kritik e nou asepte yo. Nou di mèsi avèk ou menm ki te deja dispoze ou pou nou pataje ansanm aswè a. Menm jan nou te di yè, nou te gen le gran sijè lafwa. Nou te di andan lafwa gen plizyè tip de fwa. Men nou vle pataje omwen 3 avèk ou aswè a. Ou met ou ansanm avèk ou e wap tande e ou ka kite kòmantè pa ou. Menm jan tou gen moun ki mande nou pou nou fèl an español. Nou jwenn moun ki mande nou an nou fèl an español. Yon blan e pa ayisyen non, blan ki di fèl an español. E bon gras a Dye li ba nou kapasite nou ka fèl an español. Men nou plis rete kanpe.

E jan nou te di avèk ou yè swa ki te lafwa. Nou te di lafwa soti nan sa w ap tande e nan sa w ap aprann e sa w ap mete an pratik ki se nan Wome 10 vèsè 17 nou te bay kòm vèsè referans. Aswè a nou vle pale avèk ou de twa tip de fwa. Nou vle pale avèk ou de la fwa la jistis. Eske la fwa gen la jistis? Wi gen fwa de jistis. E pa bliye, Jezi di, te gen yon nonm, yon wa, ki te yon move wa, men gen yon fam ki ta plenyen, l ap mande wa a jistis. Epi chak l al kote wa a, rive yon lè, wa a fè yon kolè, Li di fòk mwen ba dam sa a jistis wi, si m pa bay jistis dirèkteman li p ap kite m repo. E sa fè n ap di pou ou, lafwa, lajistis ki se jistifikasyon ki jistifye w. N ap jwenn vèsè referans ki akonpanye lafwa e jistis ki se nan 1 ki se Jan chapit 1 premye vèsè 9. Se jis, se lafwa jistis sa a ki fè Bondye jistifye nou, ke Li padone peche nou yo. Lè w fè yon moun jistis, dirèkteman, ou padone koz li komèt oubyen erè li komèt oubyen si l te blese w oubyen si l te fè yon bagay san zatann, La la foi de la justice fè ou menm ou rann li jistis e ou padone l. Ebyen se la foi de la justice sa ki te fè Jezi Kris kòm sovè a e mèt la, li te rann nou jistis e li padone nou nan amoni e li ba nou lavi etènèl. E si nou ta li vèsè an pou ou, ki te trè favorab, dirèkteman, se vèsè se li ki dirèkteman ki se limyè, ki di Jezikri se limyè a menm, dirèkteman pou ou wè yon bagay e pou jistifye kote li te ye a ou bezwen sa yo rele yon aspè de limyè, kiyès moun ki ka wè nan fènwa? Pèsòn moun pa ka wè nan fè nwa, enben ou bezwen limyè, enben ki de ki vle di kote Jan ap reflete ou dirèkteman Jezi Kris se limyè a. Men se limyè sa a menm ki vin jistifye nou, ki ba nou lavi e ki padone peche nou yo. E lè ou jwenn ak Jezi Kris, ou fè pati lafwa de jistifikasyon ki jistifye ou E dirèkteman nan lamou Bondye. E nou gen dot. E lafwa ankò nou vle trete ansanm avèk ou. Pou nou wè lafwa se pa senpleman di lafwa jene e konplètman. Men lafwa tou gen plizyè de manyè li manifeste. E lafwa nou se nou di ou andan lafwa gen sa rele la pèseverans. E lafwa rann nou pèsevere. E lafwa rann nou grandi. E lafwa pa grandi yon sèl jou. Li grandi de mye an mye, de jou an jou, toutan w ap pratike lapawòl de Dye. Pa bliye nan tèm nou te genyen ki te baze sou lapèseverans lan, nou te di gen moun k ap al legliz ki p ap pèsevere. Ebyen tou, konsa tou gen moun ki avèk nou ki pa gen lafwa. Ebyen, lè w gen lafwa de lajistis, dirèkteman ou rann jistis, ou padone, epi dirèkteman ou bay moun lavi. A chak fwa ou padone yon moun ou bal lavi, men a chak fwa ou kondane yon moun sou kè ou, ou pa bal lavi. Ou detwi lavi l, ou detwi lavi w tou. Lè ou pa padone, ou menm tou ou pa jwenn lavi. Ebyen nou pale ou nan Jan chapite premye vèsè 9 la nap jwenn e lafwa de la jistis, ki dirèkteman, ke limyè a vini li klere nou, li mete peche nou yo o klè, men peche a li mèt dirèkteman li padone l. Dirèkteman ou bezwen yon limyè ki pou fè ou wè e pou kapab padone. N ap vin pou an ti mizik, tande konsa.

Bondye beni nou. Nou tounen ankò pou nou vini pou ou avèk lafwa, sa nou rele lafwa enteryè. Bela fwa andan nou. E an espayòl yo li enteryòl. Kiyès la fwa sa a yon kote l chita? N ap jwenn yon referans ladan li se nan 2 Koretyen 5 vèsè 7. N a pral wè e ki konfimasyon lafwa sa a genyen andan n. Ki aparans lafwa sa gen anndan l? Pafwa nou konn di, e, Bondye pa bezwen, Bondye bezwen senpleman kè. Bondye pa senpleman bezwen kè. Bondye bezwen ni kè, ni kò a tou. Pa bliye, kò a se tanp ki pou pote Sentespri a. Se konpòtman ou, ou pral viv de jou an jou, ki pral demoutre ke ou se yon moun ki gen lafwa nan Bondye, ou se yon moun k asèpte Kris, ou se yon moun ki asèpte pran dè imilyasyon, ou se yon moun ki asèpte jete ou menm menm pou w asèpte Kris. Lè nou di konpòtman w nan, senpleman li pa gen pou l wè senpleman nan abiman, li gen pou l wè de tout sa k ap soti andan w, tout sa k ap degaje nan panse w, tout sa k ap soti nan emosyon w. Se faktè sa yo fòk nou kontwole yo tou lè nou gen lafwa, lè nou se kretyen. Emosyon nou, sa k ap soti andan nou, sa nou pral di e kijan n ap aji dirèkteman se de faktè ki pou moutre nou dirèkteman kòman nou menm nou genyen lafwa e kòman lafwa nou ap grandi. Pafwa nou konn aji pa emosyon oubyen aji dirèkteman e nan yon fason dirèkteman E payen an oubyen pwochen an ki bò kote w la e di w, Moun sa pa yon moun konnen ak al legliz. Enben dirèkteman ki pou demoutre w lafwa pa senpleman mache e lafwa mache ak tout faktè sa yo ladan l. Sa k ap soti andan w e sa k ap sou ou tou demoutre ke ou se yon moun ki gen lafwa, ke lafwa ou ap grandi e ke lafwa ou fè chanje. Pa egzanp nou pran yon moun ki te poko asepte Kris ki pa t konn kòman pou l te abiye. E gen moun ki poko asepte Kris pa konn kòman pou l abiye. Men lè moun sa a vin jwenn Kris, li kòmanse ap jete anpe rad. Lè m di pa konn babouya, eskize si gen moun ki santi yo mal tande l. Paske yon kretyen pa ka pa achte yon rad chire. Men moun lemonn achte l, patalon an chire plen tou, yo achte l. M pa kritike nou non. Men nou pa nan limyè. Sa fè a nan premye tèm la ki di La foi de justification ki pou jistifye ou va yo bezwen limyè, nou te pran referans se nan Jan premye, vèsè 9. Padan ou pa gen limyè, ou pa gen anyen ki pou jistifye ou sa w ap fè a pa bon. Lè nou di limyè a, se limyè sa k ap aji andan ou, sa k ap domine andan ou e sa k ap travay nan kran tèt ou epi pou di ou sa w ap fè a pa bon. Se yon limyè ki domine sou konsyans ou, ou moral ou, ki pou di ou dirèkteman ou pa nan bon chemen. Se pa yon limyè ou limen, yon limyè, se yon kouran ou byen se yon limyè solèy leve a. Non. Se limyè ki pou kondi ou nan chemen de bonn kondit. E byen nou di ou dezyèm faktè lafwa a, ki se lafwa gen pou l wè avèk sa k ap antre andan ou, sa k ap soti andan ou. Nou wè Pòl dirèkteman pral prale avèk pèp Korent lan nan 2 Korent 7, e li pral esplike yo, li di, pandan n ap mache avèk Bondye nan gran limyè, e li mèt te fè nwa, pou kretyen an se lajounen li ye, paske l ap mache nan limyè, li gen yon limyè ki se lapawòl, k ap kondi l, k ap dikte l, k ap di li sa pou l fè, sa l pa dwe fè. Enben sa se yon tip de fwa ki andan w. Dirèkteman sa kap soti andan ou dwe yon ebzanp pou lòt moun yo, pou lòt moun kap viv ankote ou, anviwodman ou, e moun kap mache menm kote avèk ou, nan travay ou. Dirèkteman sa kap sot nan panse ou, nan ou menm, fòk moun nan jwenn yon leson a aprann ladan l. Fòk moun nan pran pran nan pwen sa pou l di a, m santi m jwenn yon lòt Konvèzasyon menm jan yon lòt bagay, yon lòt dimansyon, nan langaj refwayan tèl oubyen seyan tèl, paske ou se kretyen ou gen lafwa. Enben lafwa sa se yon tip de lafwa tou ki gen nan nou menm nou wè kote Pòl dirèkteman lè w li nan Koretyen chapit 5, 7 a rive 9 la, w ap wè kòman kòman Pòl pa t fè yon rekòmandasyon avèk pèp Korent lan yo menm pou yo kapab rete

Nou di lafwa sa gen pou l wè tou, lafwa sa pou l wè de jou an jou nan lavi w ap mennen, nan sa w ap fè, e kòman w ap mennen avèk lavi w. Lè w li nan Jid vèsè 3 a, evidentteman w ap wè ke vèsè referans. Nou pral wè twazyèm lafwa nou gen ansanm pou nou wè aswè a. Nou te di nou p ap mize anpil, men n ap fè yon ti tan ansanm avèk ou. Nou wè premye, nou wè dezyèm. Twazyèm lafwa ki se lafwa vivan. Lafwa vivan. A gen moun ki vivan. Gen moun ki vivan an Kris wi. Gen moun li mèt malad, men lafwa rann li vivan. Wa konnen gen moun tèt li ap fè mal oubyen ke bagay kap fèl mal men depi ou dil se kay Bondye, li deja gare al, li deja leve sou de pyel. Gen moun nan li mèt pat santil byen, li fatige, men lafwa rann li vivan. N ap li ansanm, e vèsè kòm vèsè referans n ap ba ou se nan Galat chapit 5 vèsè 6, e n ap wè travay chapit 8 vèsè 3, e vèsè 36 a 38 n ap wè lafwa vivan an, kòman lafwa vivan an manifeste. Apre nou fin viv, nou fin vivan ansanm avèk Kris la dirèkteman, e lè nou jwenn Kris la, li rann nou vivan. Pa bliye nan eta nou te ye avan Jezi, nou te yon moun ki te mouri, nou te yon moun ki te mò, paske nou konsyans nou pa t e repwoche nou avèk anyen nou fè ki mal, moral nou dirèkteman te mouri konplèman. Lè nou fè byen, nou santi nou mal alèz, men lè nou fè mal, nou rejwi. Ou pa konn wè lè moun nan nan lemond, lè moun nan poko gen Kris, Li genyen yon zanmin ki te fè l yon mal alèz, zanmi an gen yon malè rive li, li fete. Men se konsyans nou ki mouri, konsyans nou pa vivan ankò, dirèkteman nou wè plis tire revanj ke padone. Nou pa gen lafwa jistifikasyon ki pou jistifye nou, ki pou mete nou nan limyè a. Dirèkteman lè nou pèdi 2 lafwa sa yo, nou pa gen yo nan Kris, dirèkteman tire revanj se yon plezi. Li ye pou nou. Lafwa nou mouri e nou pa gen sa rele konsyans nou kondane, e li jete. Enben dirèkteman, lè konsyans ou pa ka revele ou, pa ka ba w revelasyon sa w fè ki mal, dirèkteman ou se yon moun ki gen lafwa, ou pa gen lafwa ankò. Lè lafwa w vivan, li rann ou ret tann li ba w sa yo rele espwa, li bo sa rele aktivite, li bo sa rele emosyon, li bo sa rele mouvman tou. Paske depi lafwa w vivan, w ap fè anpil de mouvman, w ap kreye de aktivite pou Bondye, w ap kreye de aktivite nan lavi sosyal ou tou, paske pa bliye Bondye renmen, Bondye konn lavi sosyal la paske l konnen fòk nou viv, fòk nou fè. Des choses. Enben, dirèkteman, e, lafwa jis, jisifikasyon an rann ou padone, enben lafwa vivan an tou rann ou ou menm dirèkteman pou ap repase konsyans ou si w pa fè kèk bagay kèk moun pou ap kriye. N ap vini ak yon ti mizik pou ou.

Se nou ki pa sikonsi. Men Pòl di, kit nou sikonsi, kit nou pa sikonsi, nou tout ap viv ansanm nan Kris la. N ap viv nan favè a, nan lagras la. N ap viv ansanm nan amou li genyen pou nou an. Tout ap viv ansanm. E dirèkteman, lafwa se yon baz ki pou kenbe nou nan lapèseverans pou nou ret tann Mèt lavi a pou nou ret tann Jezi lè l ap vin chache nou ti talè konsa, e lè a pral rive pou yo vin chache nou pou n ale. Nou wè twazyèm aspè lafwa a ansanm, e dirèkteman nou pral wè katryèm aspè lafwa a ki se lafwa salvatris. E la lafwa salvatris nou jwenn nan pli kòm vèsè referans nan Jan chapit 16 vèsè 31, nan pawòl kote apot la pral pale de lafwa salvatris, se lafwa ki sove m. Se lafwa ki lè m tande pawòl la e m asepte l e i mennen m nan jistifikasyon pou m vin jwenn Bondye e pou m pirifye e dirèkteman pou sove lavi mwen. La foi salvatrice wap wè lò kote e la bib pral egzijem depi m asepte kris pou m fè prèv de la foi m fòk m asepte resevwa batèm de lo fòk m asepte resevwa batèm dlo pou m ka youn nan posesif ke la bib mande se prèv e manifestasyon de la foi nan la foi salvatrice nou jwenn tou kote lap kenbe nou fèm pou nou tann Bondye nap vin pou an ti mizik konsa.

Paul nan prizon yo maltretel andan prizon an yo krakel a kout makak pou levanjil men pandan Paul andan e gen yon travay estraodinè ki fè chèf kite la ki tap veye Paul yo yo santi yo mal alèz epi yo vle Lè yo gade pa wè sèvitè yo, yo wè pòt ouvè, epi yo koumanse ap di konsa, Ki sa nou menm nou pwal fè? Pòl pwal fè yon apèl avèk lafwa salvatris, li pwal di yo, Nou menm vin jwenn Bondye, tounen vin jwenn Bondye, l'ap sove nou avèk tout fanmi nou. Lè w gen lafwa salvatris, ou pa travay pou sove tèt ou senpleman, ou travay pou sove moun ki nan anviwodman w nan. pou sove fanmi w e sa fè ou yn apot e e Jozye pwal di mwen menm avèk kay mwen nap sèvi Bondye jiska la fen lafwa salvatris dirèkteman se lè ou echape ou kont mond lan epi ou kouri vin jwenn Bondye epi ou vin asepte Kris epi lè sa Ou menm, ou epanye tout malè lemond, lè sa a ou menm ou vin jwenn Bondye. Nan o, nan Ebre 11, vèsè 6, n apral wè manifestasyon lafwa salvatris lakay e Abraram, lakay David. E se lafwa salvatris sa a ki fè David t ap triyonfe e jous jounen jodi a n ap tonde non David, n ap tande non Abraram, n ap tande non e dot e dotr sèvitè Ke Dye te fè apèl pou vin travay andan. Se nou di w sous lafwa a se nan lapawòl Bondye l ye. Sous lafwa se nan lapawòl Bondye. Ebyen, lafwa salvatris, se li ki sove m. Se lafwa ki sove m. Se li ki mennen m devan Bondye. E se li, li menm tou, ki fè m repanti. E se li menm tou ki fè mwen menm m vin jwenn avèk Kris. La foi de salvatrice.

Mwen bezwen w, mwen bezwen w nan yon lòt nivo. La foi salvatrice e imajine w yon nonm k anba chaplèt ki blese e yo sakrifye po l poutèt Bondye e pa dan l nan prizon an mwen mare pou ta nan prizon e maltrete nou enben E nou jwenn opòtinite nou sove, n ap sove. Pòl pa t sove. E lè chèf ki te la, ki t ap pase sware a, yo pa wè mesye yo, yo rele anmwe paske pou epòk la, si prizyonè a sove, se gad ki te la a, se li k ap ranplase plas li. Ebyen, Pòl di, Vin jwenn mwen. Vin jwenn Senyè a, nou menm avèk kay nou ak tout fanmi nou, nou va sove. Nou va sove, nou va epanye kont jijman Bondye. Nou va epanye kont jistis Bondye. Nou va epanye kont e lè Bondye ap vide gode e diven nan sou tè a, Na epanye kont tout bagay sa yo. Ebyen, se lafwa salvatris, se li k sove m, se li k sove w. Se lafwa sa ki fè nou nan mitan, nan mitan dezè a, nou toujou kenbe fèm. Nou vle pale w de lòt, eskize, nou vle pale w de lòt lafwa ki se lafwa eprèv. Lè n ap li nan Mak 16, 16, Li di ou mèt mache sou eskonpyon, ou mèt manje pwazon, ou pap gen anyen. Se lafwa sa a tou ki te fè lè Jezi Kris te di Pyè, Vin jwenn mwen sou lanmè a, Pyè te leve, Pyè mache sou dlo a, e lè Pyè pèdi lafwa a epi Pyè kòmanse ap antre nan dlo. Enben se lafwa sa ki rele lafwa dèzeprèv, lè moman difisil Lè sikonstans parèt ou, sou ou, se lafwa sa ki pou kenbe ou fèm asirans, ki pou santre ou, ki pou di ou pa pa bite, pa doute ke Jezi la kapab sove ou. Jezi sifi pou l sove ou. Li sifi pou l achte ou, li sifi pou l ba w lavi. Lafwa de prèv. Eprèv parèt plizyè sikonstans a chak kretyen nan yon manyè ou kapab ap sipòte l. Bondye pa konn epwouve lòm pwop dezi nou, pwop peche nou, pwop enjistis nou, nou pase pa eprèv pou nou lafwa nou grandi. Eprèv yo konn bon pou mwen avèk ou pou nou grandi nan lafwa. Pa bliye Job Te gen yon lafwa eprèv ki te pase lakay li, Job ap pèdi pitit, Job ap pèdi madanm, Job ap pèdi byen, maladi ap tonbe sou Job, Job rete fèm asirans devan Bondye, li di Dye ki bay, Dye pran, tout nonn beni pou sa. Job pa t doute, Job te rete la, e li di konsa, Nenpòt jan sa ka ye, Se Bondye a, li menm ki gen tout pouvwa. Enben, se de eprèv yo, pafwa mwen avèk ou, lafwa nou fèb devan eprèv yo. Lè lafwa ou fèb devan eprèv yo, ki sa l fè ou? Tonbe. Tout sa k fèb p ap kanpe pou longtan, l ap tonbe, paske l pa gen fòs. Men Bondye, Bondye fòs, pou l ba w fòs nan mitan eprèv yo, pou w pa tonbe. N ap pale de lafwa ki se obligasyon, ki se afimasyon. M a retire obligasyon, m a mete afimasyon. Lafwa a afimasyon se bagay ki fè w kwè nan sa w pa t atann. E bagay ki fè w kwè nan sa w poko wè. Bagay ki fè w kwè nan sa w ap tande ki gen pou vini. e nan sa k pase. Lafwa afimasyon se li ki fè ou preche levanjil, ke ou gen yon konfyans nan sa w ap pale a, ke ou asire sa w di a se reyèlman, e sa ou tande a se reyèlman, ki fè w santi Bondye pre w nan lavi w. Ki fè w santi menm si lemond ta fini, ou menm ou nan preparasyon de yon pozisyon pou w ale. Ki egzije w fè de eksè espirityèlman. Lafwa afimasyon. Ki afime w. Ki afime w ke levanjil se yon reyalite, se limyè. Ki afime w ke si siw pa gen Bondye ou pa gon lòt vi ankò. Gen de vi wi apre lamò gon lòt vi ki se de vi. Se de vi etenèl. Gon vi etenèlman de la jwa de la glwa de pwosperite an Kris e gon vi etenèlman nan toumant nan nan kriye nan manje dan. Tout e vi etènèl. Ebyen lafwa afimasyon fè menm si w malad ou gen espwa ke w ap leve, lafwa afimasyon te fè lè sitwayen women an rive bò kote Jezi, li di, Mèt, sòlda women an, li di, Mèt, e m gen yon sèvitè lakay mwen k ap k ap desèvi m ki malad, men kisa w ka fè pou mwen? Lè li di, Enben, mwen menm m konn voye sèvitè ki osèvis mwen san m pa bezwen ale, men w di yon mo senpleman, sèvitè m nan ap geri. Lafwa afime sa fè lè fanm ki te pèd san an, ki te gen douzan ki t ap bay san an, li afimeman depi l touche Jezi ke l ap geri. Lafwa afimasyon an fè ke nan nivo levanjil ou genyen an, ou wè l twò piti fò w chanje etap. Fò chanje de karaktè lè levanjil gen an pou avanse. Lafwa afimasyon li egzije ou pou preche la bòn nouvèl, pou di zanmi w kote wap travay la ke Jezi renmen l, ke li pwal la la pou lap vin talè konsa pou li. E lafwa afimasyon sa tou te afime disip yo ke yo mèt rete tann kote mèt la kite yo a lap voye pwovizyon pou yo, pou yo te rete tann Sentespri a. Lè Sentespri a vini, e Pyè pral fè long diskou. Pyè se te yon nèg ki te timid. Pyè se te yon nèg ki te, ki pa bay, men Pyè pral fè yon long diskou, nan long diskou sa pral gen 3000 moun ki rive a la repantans. Lafwa afimasyon sa a fè Etyèn genyen, menm si a pa pete lakout wòch, Li genyen pou li resisite. Se lafwa afimasyon sa ki fè, menm si nou nan lopital la, nou di, a, mwen genyen pou m resisite, pou m releve, pou m al jwenn avèk Mèt lavi a, ki afime ou, ke tan an fini. Nou te vle trete lafwa ansanm avèk ou, e nou te di lafwa se, baz lafwa a, se lapawòl de Dye. Nenpòt moun ki gen lafwa l baze sou yon lòt bagay ki òde lapawòl de Dye, li initilman. Li initilman. Si lafwa ou baze sou lapawòl de Dye, lafwa baze sou tout bagay. Men ou dwe gen sa rele konviksyon nan sa w ap fè a. Lafwa se yon fèm asirans, se yon konviksyon. Nou di, nou toujou itilize mo sa a ki pa laverite, nou di, kwè nan sa nou pa wè. Non! Kretyen an wè e l kwè. Paske lè limyè jistifikasyon an antre nan ou, li fè w wè reyalite, li fè w wè klè. Se lemonn ki pa wè. Men nou menm kretyen k ap suiv Kris, k ap pèsevere nan la lekti de la pawòl de Dye, k ap pèsevere nan Labib, nou se moun ki wè e ki kwè. Talè konsa, Jezi gen pou l vini. Sou ki sa lafwa w baze? Poze twa kesyon aswè a. Ki sa lafwa a ye pou ou? E kwè nan Bondye. Pa kwè nan lòm. Lè w gen lafwa, ou pa kwè nan lòm. Ou kwè nan Bondye. Defwa ke ou kwè nan lòm, nenpòt moman lòm lan tonbe, ou menm ou tou tonbe. Paske e sou li ou te apiye. Mwen menm, m apiye sou Jezi Kris. E m kwè nan labib. Viki labib se limyè se la pawòl. E sa fèm kwè ladann. Zanmim, frèm, nou diw mèsi ki ou menm ki tap koute ansanm avèk nou nan ti tan sa pou nou te defini lafwa ansanm avèk ou. E nou kwè nan lòt jou yo nap pran yon lòt sijè ansanm avèk ou. E kap favorab. Nou ta renmen pou sa sèvi Yon bagay lakay ou. Ou ta renmen pou gen yon asirans fèm nan Bondye. Pafwa nou konn sa k asirans machin, asirans lavi, men nou bliye asirans lavi etenèl la. E nan Lik 16, je kwa Lik 16 vèsè 13, li di si w pa pwoteje Sa yo prete w la, e sa pou ou ajan ap fè ba w li. Ti tan sa w ap pase nan lavi sa a se yon ti tan Bondye prete w pou jere lavi etènèl la. E depi l la pou jere lavi etènèl la si w pa jere l depi jodi a ou pap ka jere l ankò apre w mouri. Frè m zanmi m, m ka jwenn ou sou rezo sosyo yo pou nou pale ansanm, pou nou pataje ansanm. Pataje live la, Pataje li avèk zanmi w. E pa bliye, si w bezwen menm pi bèl bagay toujou, al sou YouTube, ekri Wilson Normil. W ap jwenn anpil bon videyo, e gwoup k ap chante, w ap jwenn anpil bon e live nou fè deja ki sou chanèl YouTube la. Epi lè w fini, klo e abòne. Lè w fin abòne, chak sa nou fè, nou lage sou YouTube la, w ap jwenn li ou menm tou.